Bonjou bonswa mes amour kòman nou ye se chachou familia ki rantre lakay nou jodia la mwen pote yon enfòmasyon trè cho pou nou pou tout moun ki ta vin brezil men ki te gen yon anpechman ki pat kapab vini akoz de maladi kowonaviris la eben enfòmasyon sa se pou ou Ou menm ki te gen viza ou ki ekspire nan men ou, enfòmasyon sa a se pou ou ret tande ansanm avèk mwen, pran le swen pou nou kapab tande l byen, ok, pou nou kapab tande tout sa ki pwal di yo la, pou kapab konnen ki sa pou fè ou menm ki gen yon viza ki ekspire nan men ou, enfòmasyon sa a se pou ou.
Jodi a 22 septanm 2020 an. Anbasad Brezil lan an Ayiti sòti yon nòt pou l di ki desizyon yo pran pou moun ki genyen viza ki te ekspire pandan moman kriz lan. Ann gade ansanm ki sa yo di nan nòt sa. Nan premye pati an, yo di ke Anbasad Brezil lan an Ayiti, Li deside pwolonje tout viza imanitè, ki se ve item 3, avèk tout viza reyinyon familyal yo, viza regwoupman familyal yo, ve item 11. Tout viza sa yo ki te emèt sòti premye janvye 2020 pou rive 31 mas 2020, validite yo pwolonje otomatikman jiska 31 desanm 2020. Byen tande wi! Si w gen nan men w yon viza imanitè oubyen yon viza regwoupman familyal ke yo te konn bay jeneralman pou twa mwa, ke yo te bay nan entèval premye janvye jiska 31 mas, ke viza a ekspire nan men w, ou pa t gen tan vwayaje avè l, otomatikman viza sa a vin valid ankò pou rive jiska 31 desanm 2020. Dezyèmman, tout moun ki genyen viza sa yo nan men w, ou pa oblije prezante ni nan Anbasad Brezil la an Ayiti, ni nan oim pou al fè kwakseswa, paske sa deja fèt otomatikman, viza w deja pwolonje. Men kounye a kesyon tout moun ka poze, ok, anbasad lan di m viza m pwolonje, mwen konnen viza m pwolonje, e lè m pral vwayaje? Ebyen anbasad lan tou pwolonje nan menm nòt sa a pou yo di ke tout antite ki responsab yo nan gouvènman ayisyen an, sa vle di nou wè yo deja ap pale avèk, y ap pale de sèvis imigrasyon ann Ayiti ki responsab pou verifye dokiman w lè w ap kite peyi an, sa vle di anbasad lan deja enfòme yo, e tout konpayi ayeryèn ki opere vòl Ant Ayiti e Brezil yo, yo deja enfòme yo de desizyon sa. Sa vle di, ni gouvènman ayisyen an resevwa enfòmasyon an, ni konpayi ayeryèn ki vole an Ayiti yo, yo resevwa enfòmasyon an. Men nou deja konnen ke yon grenn konpayi ayeryèn ki fè vòl de Ayiti a Brezil e. Ke yon moun ki pa gen yon viza ameriken oubyen yon jan lòt kote kapab vwayaje, li rele Copa Airlines. Malgre Copa Airlines nan moman an poko gen previzyon pou fè yon vòl Ayiti nan moman sa, men gen demach ke nou menm pèsonèlman e kèk lòt moun ap fè tou pou wè eske kapab gen de vòl ki pwograme pou Ayiti. Nou sipoze ke Copa Airlines deja resevwa enfòmasyon sa. Men kounye a, kesyon ki rete dan lè, kesyon ki rete san repons, Gen de moun ki te gen biyè yo ki te deside pase pa Sendomeng pandan ke yo te gen viza Brezil lan nan men yo. Eske gouvènman dominiken an resevwa enfòmasyon sa a tou pou yo kapab kite moun nan anbake Sendomeng avèk viza ekspire sa? Sa se yon kesyon ke repons lan pa nan nòt lan ke nou pral chache repons lan pou nou fin konnen gen anpil moun ki pral bezwen repons sa, nou gen kliyan nou nou konnen ki nan sitiyasyon sa, nou pral chache repons lan pou ou pou nou kapab pote enfòmasyon an pou ou. E nou pral verifye ansanm avèk Copa Airlines èske reyèlman yo deja gen enfòmasyon sa e ki swivi ki deja ap fèt nan moman. Donk Josiane te pote enfòmasyon pou ou de kominike sa ki sòti an, n ap kite lyen E paj anbasad, paj ofisyèl anbasad Brezil lan an Ayiti ki gen enfòmasyon sa sou li ke w kapab verifye kominike an, li alafwa an pòtigè, an fransè e an kreyòl. E pandanstan nou pral chache lòt enfòmasyon konplemantè pou ou pou nou kapab pote pou ou. Mèsi anpil dèske w te gade videyo an jouske la.